Pa gen anyen la ke pèsòn moun pa ka fè. Tout machann krèm ki sou Facebook la, manman ou pa bezwen reponn jis decline. Tout machann krèm ki sou Facebook la, m panse ke nou tout kapab vann krèm nou, nou pa oblije ap atake moun. Mwen menm pèsonèlman, ou wè mwen menm se timoun an Ayiti, mande matant mwen, matant mwen sou Facebook li rele Marlie Maslin, se li ki, apre bèlmè m, lè m sot ka bèlmè m se matant mwen ki elve m nan teenage, aj mwen. nan laj ti jèn fi mwen. M kite kay bèlmè m a laj de 15 an, paske a lepòk m pa t vle ret kay bèlmè m ankò. M sove, m kite kay bèlmè m m al jwenn granmè m, ki se madam Pòl. Nou tout ka konn madam Pòl ki te nan zòn Kafou Fèy. M ap fon ti pale nou de mwen. Ok? Nan zòn kote m te leve lè m al jwenn matant mwen. M pa janm joure moun. M se timoun ki pi janti. Aprè yon kouzen m ki rele Reginald, se mwen menm ki te plis fòt lekòl, ki te plis entelijant nan fami lakay mwen ki t ap elve nan lakou lakay granmè m. Si matant mwen ap gade layv la la, se sur li sou fo paj l ap joure paske se sa l fè pou l viv.
Li rele Marly Marcelin bòt bon non l se Nadine Marcelin. Se li ki elve m de 15 an Li elve m de 15 ans jiskaske basically m pati m rantre isit. Ok. So nan lakay mwen se mwen ki te toujou pi pi saj. Yo te tou menm lakay mwen m son moun yo te toujou konn pase anba pye. Rezon mwen te twò saj m te gon sajès. Jan yo elve m, jan bèlmè m elve m, bèlmè m leve m avèk on tanperaman, avèk yon fason, avèk yon manyè, les bonnes manières. Eske w konn wè lè yo leve ti moun avèk les bonnes manières? So mwen leve avèk les bonnes manières. Mwen grandi, lekòl mwen se te chez les sœurs, lè m sòti chez les sœurs, m al lekòl ki pa t sœur yo, m te gentan fin gran demwazèl, m te gentan fin pran tout edikasyon ke m te sipoze pran chez les sœurs. So lè m vin sòti m kite ka bèlmè mwen, m te gentan pran tout edikasyon ke m te sipoze pran ki te vrèman vin sèvi m dan lavi. Mwen son timoun ki saj, mwen son timoun ki janti, mwen son timoun ki pa respekte moun, mwen son timoun ki konn valè moun avan ke mwen wè tèt mwen. Mwen son timoun lajan, vanite pa banm, pa banm, m pa ba yo valè, m pa ba yo enpòtans. Mwen konn moun avan lajan. La raison pour laquelle paske m konn mizè, m konn lajan. J'ai grandi dans la misère. Lorsque je dis que j'ai grandi dans la misère, mwen grandi kote ke papa m tap travay nan faktori, manman m pati li te rantre isit, Manman m pa t gen papye, l pa t ka travay. Lè manman m jwenn karann dola, li rete grangou isit pou l voye l ban mwen mwen menm pou m te ka manje ann Ayiti. Ok? Pou l voye l ban mwen pou m manje ann Ayiti. Mwen se jan de timoun ki konn ap gade timoun. Rad, rad 25 desanm yo gentan pare, nou konn kòman nou fè l ann Ayiti, 24 desanm, 25 desanm. Rad yo gentan pare, mwen m poko gen rad. Mwen menm m poko gen anyen pou m mete sou mwen. Ok? So. Pandan mwen menm mwen chita map kriye, epi se lè sa w gen dwa wè yon moun ap antre a yon malèt ki sot Ozetazini san ke m pa konn kote l soti, manman manman m somehow li peye extra pou malèt la rive. So mwen son timoun mwen konnen mizè, mwen grandi nan mizè, mwen grandi nan luxe. Mwen se timoun mwen konn leve pa genyen lakay mwen pou manje, konsa tou nap jete manje, nap jete gato, nap bay moun, menm vwazinaj nou pa bezwen manje nan men nou ankò. Èske w konprann sa m di w la? E jan bèlmè Marianne Alexis te grandi m, li grandi m pou m konnen bagay sa yo. Li, lè, lè nou genyen l li fè nou konn ladiferans. Li pa kite nou jete brekfas pou n al manje lunch. Li pa kite nou jete peti dejene nou pou n al manje dine nou. Se pou fin manje peti dejene a pou manje dine. Se konsa l te toujou fè m li. Alepòk, mwen te wè se t on mizè li te ye. Li pa manman m paske nou konnen bèlmè pap janm manman. Manman m te nan mezi, manman m te nan peyi etranje. Mwen menm mwen te panse se te mizè ke l t ap fè m pase. Men mentnan, la mentnan, mwen pase l ba pitit mwen yo. Paske m vin wè enpòtans li. M vin wè jan lajan pa fè m danse. M vin wè jan vanite pa fè m danse. M vin wè tout sa m gen m kontante avè l. M vin wè tout sa m gen se pou moun. Tout sa m gen se pou m ofri moun. So sa vin fè m wè ke jan l te elve m nan l te byen elve m. Mwen gen larekonesans li nan manti. Mwen menm mwen nan verite oubyen si se li k nan verite lè moun nan mouri li k nan verite oubyen ou k nan manti m pa konnen yes Marianne is dead I never told you she died I'm sorry you had to find out bon men m di madanm nan Marianne mouri live I'm sorry yes she passed out she passed away um I think probably a month or two months ago she passed away uhmm so mwen dil merci paske ke li te banm edikasyon sa li te banm fòmasyon sa a part de lekòl mwen son timoun ki gen fòmasyon mwen leve antoure mwen leve an famiy mwen leve kote ke moun konn sa sa vle di granmoun kote moun konn sa sa vle di bonjou bonsoir bòn nwi mwen leve kote ke papam te toujou ap banm lanmou papam pat san pou san nan vim ok papam pat san pou san nan vim paske papam te toujou gen plen fi. Papa m se t on Papa m se yon nèg ki te toujou plen fi I don't know poukisa fi te renmen l but somehow li te toujou plen fi epi bèl fanm So papa m te toujou ap fè rantre sòti nan vi m men pa kontre papa m te toujou ban m lanmou Papa m te toujou vini 2 fwa pa semèn pou l vin wè m lè papa m vini si papa m ap fè 2 zèd tan avè m se 2 zèd tan se sou janm li m fè l n ap gade youn lòt nan zye n ap bo lòt ou kounye a nan tan jounen jodi an la janm wè moun vin eklere yo t ap di sa se mari l but mwen a papa m nou pa janm bo youn lòt bò figi. Se chita, papa m konn fè dezè tan ap pale avèk yon moun mwen m ajenou devan pye l la konsa m ap gade l nan tèt nan figi l konsa. Moun te konn di tifi sa malad, tifi a obsede avè w fò w chanje tifi an, si w ta mouri sa tifi sa pral fè. Nou pa janm chanje. Papa m se yon moun ki leve m avèk lanmou avèk anpil afeksyon. Ok. Lè m vin kite bèlmè m m al jwenn matant mwen ankò, Matant mwen leve m on lòt jan diferan m jwenn fanmi sa on lòt jan tiferan ok m jwenn fanmi sa son fanmi myèl son fanmi gèp son fanmi youn ap devore lòt men pandan se tan pa separe yo si pandan wap separe yo a men w ta pase ou manyen youn nan yo yap fè kò yo manje w se konsa fanmi bò manman m ye fanmi bò manman m pa jwe ok fanmi bò manman m pa jwe fanmi bò manman m ou tiye yon moun maten yo antere w aprè midi. Ok de kriye de rèl ki pou genyen nan lakou lakay nou se konsa m jwenn fanmi bò manman m ye m jwenn fanmi bò manman m sa pase sa yon kalòt lòt la remèt li kalòt la blaw ou konprann sa m di w lan yo devore youn lòt men pandan se tan youn ap ret grangou pou ba lòt manje youn ap fò w peze 1 avan w apre w fin reponn fò w peze 1 youn ap ret grangou pou ba lòt la manje ok se konsa m jwenn fanmi manman m ye so mwen vin jwenn nou totalman diferan de edikasyon men. Le fè ke m te gentan grandi avèk edikasyon ke mwen genyen an la, ok, sa vin pèmèt mwen ke m kenbe edikasyon m nan, m kenbe moun ke mwen ye a, moun ke mwen te grandi a. Paske yo di, paske yo di lè w ap grandi yon ti bwa se nan piti l pou w fè l dwat. Se pa lè l fin grandi pou w pral mete bagay pou w ap bare l. Ou gen 50 pousan chans pou bwa a, Li pa korije. Ou gen 50 pousan chans pou bwa a pa korije. So with that being said. Mwen konn valè moun, mwen konn enpòtans moun. Lajan pa mete m sou moun. M pa yon moun ki konn di betiz. M pa yon moun ki konn jwe avèk moun. M pa yon moun ki konn desann valè moun. M pa yon moun ki fabrike istwa sou moun. M pa yon moun ki konn derespekte moun. M pa yon moun ki konn foure dwèt nan je moun. E w m s on moun mwen front and forward. Jan w wè a se l ou gen. Ok mwen pa antre sou moun a figim konsa poum vin derespekte w ni m pap voye moun vin derespekte w se konsa m ye ok se nan sa ke mwen kwè hi we texted ok i'll call you guys back ok se konsa ke mwen ye ou wè jan w wè m pap monte sou facebook poum joure a m pap fè fo paj m pap fè anyen se kon se la pèsòn ke je swi mwen pran mwen pran plezi nan tout sa moun di de mwen nan tout sa moun fè yon moun ki joure m yon moun ki pa joure m premyèman m pral fè nou konnen yon ti bagay lè yon moun joure m

Ok je m'en fou pa mal parce que yon bagay ke mwen gen lakay mwen mwen kwè ke moun ki konnen m ki konn kiyès mwen ye ki konn pèsonalite m ki konn sa m reprezante ki konnen sa k enpòtan pou mwen ki konnen sa k jan ke yo enpòtan pou mwen tou yo menm yo pap janm bay sa moun ap di valè e se egzakteman mwen se egzanp lan mwen se living proof lan parce ke

chanm mande nou manje pou nou manje pa gen youn nan nou menm ki pwal ban mwen challenge pou m pran sèl sa sèlman m pa gen pou m vin fè tèt mwen klè parèt klè devan pèsonn moun konbyen nou vle monte sou facebook ou vle rabalba m pa dwe pèsonn moun eksplikasyon mwen pa dwe pèsonn moun anyen je suis Blondie Ferdinand se mwa la Blondedy Ferdinand pèsonn dot on n'en parle que de moi.

Map toujou blondy fè dinner map toujou manje si pou m grangou map toujou grangou si pou bil mwen paka peye bil mwen pap kapab peye monte la vin joure avè w pa pral fè m vann yon ti grenn krèm ala m ta wont pou m ta monte live pou m ap vin joure moun pou m ka vann yon ti grenn krèm sa tap fè m mal anpil sa tap pèsonalite sa tap fè m mal anpil pou m ta vin joure moun pou m vann yon ti grenn krèm. Ki sa k vrèman pa gen nan krèm nan? M pral achte radòt, m pral achte manje, m pral achte bagay pou m fè moun ki pa menm vle wè m plezi pou m fè yo wè ke m gen. M tap wont anpil si je ne suis pas cette fille là. Se pa mwa. Tout sa m fè m fè l clean. Ou pa wè tout travay, ou pa wè tout sa m fè m fè l clean? Tout sa m fè m fè l clean. Se pa moun ki fè m fè yo fè yo clean non. Se mwen, lè yon moun ap travay avè m pou fè bagay ki clean. Se la personne que je suis. M pa fè anyen an kochma, m pa fè anyen. Ahh banm kouri fè sa banm fè wè. M pa fè anyen pou fè moun wè. M fè moun, m fè afè m a tan. Nan tan ke m kapab fè la. Kèt mesye limyè sa kòmanse vrèman cho e m poko vle etèn li non paske m pral montre nou diferans lan. Lè w pa gen limyè sou ou fò m montre nou vrè ou nan m je konpran pa e alò. Konprann? So se la pèsòn ke je si. So monte live vin di yon lòt betiz vin desann karaktè yon fanm vin di yon fanm yon

Focus, wap fè plus moun, ou pa bezwen reponn customer yo, wap rele yo back. Wap fè plus moun bezwen konnen kiyès ki Blondedy a. Sa Blondedy a fè. Moun ki pat konnen, moun ki te konnen toujou ap tcheke m, wè paj mwen gen 2 milyon, 3 milyon moun ki vizite l par jour! Ok! Par jour! Se pa passion bèl non parjour ok lè wè gen pale anpil konsa paj mwen gen 2 milyon 3 milyon moun ki vizite li parjour se pa par semaine se pa par mois parjour le poukwa paske nan pale de moi tout simplement paske tu pran ton tan pou pale de Blondedy Ferdinand. E mwen menm mwen pa konn fè lè sa, lè konsa m fè sèl. Lè w peye yon moun pou joure m, sa pa deranje m. Tu sais quoi? Ça m'arrange. Jiska la prèv di kontrè. Ça marche pour moi. Toujou kontinye peye moun. Nou tout ki met ansanm la, k ap peye moun pou ti machann, ki pa peye moun, fè moun fè live une heure tan, ap di m betiz, ap joure pitit mwen, ap joure mari m, joure manman m, ça me derange pas. Tu sais quoi? Ou konn pou, tu sais la raison pour laquelle que ça me derange pas?

Ou gen avoka? Oh m gen avoka, m avoka m di m epi w ap voye shade. W ap voye shade ou gen avoka? Ou gen avoka? Epi w ap voye shade. Se siperyo ou panse poutèt gen moun ki pa bon kote pou nèg lan ou kwè nèg lan pa p fè lajan nan boul figi w cheri. M soti a krèm mwen an, m gen 3 zan soti avè krèm mwen an.
Si m te ou menm nan Londin m ap di m ta pwale, si m te ou menm m t ap envesti nan so.